Bonjou, bonswa tout moun. Kouman nou ye? M espere n ap kenbe. A ben se JD. M vin prezante nou yon nouvo pwojè ki pral genyen pou li an liy trè byento. Se JD an dirèk. JD an dirèk se yon emisyon ke nou pral pwopoze w ki pral genyen yon egzamen kritik de Aktyalite a. Ki pral genyen yon egzamen apwofondi, ki pral genyen yon fason reyèl pou nou kapab gade politik la e pote yon repons ba ou de manyè jis. JD an dirèk se yon emisyon ki ap dinamik, se yon emisyon ki li menm pral genyen anndan li yon dekriptaj de laktyalite.

pi lwen nou tou, men yo gen de zaksyon ke y ap poze ki kapab genyen de enpak dirèk sou lavi nou. Dayè, nou wè li, mond lan jodi an, ebyen les cartes sont en train d'être redefinies sur l'echiquier international. Ebyen anndan JD en direct, nou pral dabò pèmèt ke w gen yon konpreyansyon klè de kòman èse ke ebyen les enjeux internationaux yo ap deplase la a jodi a la, kòman les enjeux internationaux ebyen yo ap grandi, yo ap genyen des échanges Kòman èske ke le gran peyi, de gran peyi ki fòm de blòk, jodi a w ap tande pale de BRICS, ki sa l ye? Ki blòk sa a ki sa l ye? W ap tande pale de diferan lòt peyi ki yo menm ap swa vè swa fè dè zalye ou swa pran distans yo pa rapò a dot zanmi ke yo te genyen yè. Enben nou pral pote ba ou enben tout analiz sa a yo pou w kapab gen yon vizyon klè de mond w a viv ladann nan paske li ekstrèmman enpòtan ke ou konprann Ke ebyen kote wap viv la li pa sèlman Ayiti li se la planèt tè an antye. Kisa ke nou pral genyen anndan JD en direct ki pou pèmèt yon konpreyansyon pli klè, pli fasil de l'actualité ke nou pral ofri ou, kisak pral gen ladan li? Aba nou pral genyen Hebdomadairement parlant, yon rezime de l'actualité ki pase an Ayiti, nan rejyon Karayib la e osi o nivo entènasyonal. Nan rezime sa a, nou pral genyen yon mise en lumière claire des enjeux, des déclarations importantes ki fèt durant semaine nan. Nou konn tande, d'ailleurs, certainement depuis quelque temps là, moun k'ap fè déclaration, rapid moun kap federasyon anpil kap fè anpil deklarasyon e kap fè de deklarasyon souvan se prezidan Trump ebyen na pral genyen pou nou kapab avèk kolaboratè kolaboratris nou yo pou nou kapab pote ba ou diferant deklarasyon kèlson lèzanje ke yap genyen yon brèv analiz de enpak aktyalite sa yo kapab genyen sou lavi ou, kapab genyen sou anviwònman ou, n ap genyen pou n pote l pou yon revi de près. N ap gen yon revi de près tou andedan JD an dirèk. Yon revi de près k ap teni kont de kotidyen ke nou genyen anndan peyi Dayiti, n ap teni kont de kotidyen ki an liy yo e n ap teni kont osi de les grands quotidiens du monde ki yo menm dèfwa konn fè depapye sou Ayiti, sa vle di yo konn fè des articles, yo konn fè des reportages, des documentaires menm sou Ayiti, n a pral fè tout posib nou pou n kapab pote ba ou tout nouvèl sa yo, dè ke kèlke choz ta sòti sou peyi nou, ebyen nan JD en direct n ap jwenn mwayen pou nou pote l ba ou epi pou nou dekripte l pou fè w konprann les non-dits à l'intérieur de ces différents ligne d'actualité epi nap genyen pou nou prezante ba ou yon editorial, yon editorial, yon ligne editorialiste ki ap gen ladann yon dosye ke nap trete, ebyen lè nou fin trete dosye a nap genyen pou nou bay pwen de vue nou e lè nou fini nou pral pèmèt ke ou menm tou ou kapab bay pwen de vue ou tou sou dosye a atravè diferan platfòm nimerik ke n ap mete an plas andedan JD an dirèk pou ke ou menm, si w dakò avèk dosye a, ebyen w ap literalman vini avèk ide pou di men poukisa w dakò, si w pa dakò w ap vini avèk ide tou pou di men poukisa w pa dakò nan yon deba konstriktif, nan yon deba dide nan yon deba eklere ki pral pèmèt ke ebyen nou vanse avèk refleksyon nou pou nou kapab wè ki tip de chanjman ke n ka pote pou tèt nou dabò epi answit pou moun ki kote nou pou diferan anviwònman nou. Lide ki dèyè JD an dirèk se pèmèt ke ou genyen yon konpreyansyon klè de real politik la ki ap pase otou de ou a pou gen dekriptaj li de manyè aske enben wap kapab konprann trè trè byen anje yo, wap kapab konprann ebyen trè byen kouman èske pyès yo yap bouje sou echikye a, lè moman desizyon an va rive, lè sa a wap gen zam nan men w pou kapab deside si se adwat wap fè, si se agoch wap fè, paske lè sa wap gen yon konpreyansyon klè de sèn politik la, de diferan aksyon ki ap poze pou kapab ebyen enfliyanse laviw. Se sa JD en direct ebyen pral pote pou ou nan yon emisyon ki ap gen ladann osi yon pati de deba kote ke nou pral wè avèk diferan kolaboratè, kolaboratris nou yo ebyen nou pral mete ansanm, nou pral mete sou pye yon deba ki li menm ap ekstrèmeman anime toujou nan lide pou kapab konprann kòman èske ebyen lè choz yo ap pase lan peyi nou. avèk nan rès mond lan. Jodi an, sa fè deja, ah, sa fè deja 222 lane depi ke bikolò ayisyen an, a ben li menm, li fèt. Bikolò ayisyen an, sa fè 222 zan ke bikolò ayisyen an, li kreye a La Akayè le 18 me 1803. E Tout moun sonje lan ki sikonstans ke bikolò nou an, anben, li menm li te kreye. Tout moun sonje lan ki sikonstans ke li te kreye. Nou sonje ke, anben, bikolò ayisyen an, se te yon mwayen pou ke nou te distenge nou Pou n te distenge nou de, ebyen, blan franse. Se te sa l te ye, wi, kolon ayisyen an. Se te mwayen sa a pou n te distenge nou, pou la senp bòn rezon, batay ke n t ap fè a, li te bezwen yon idantite. Jodi a, sètènman, anpe patou, ann Ayiti, aleksteryè, nan tout mond lan, pral genyen anpil manifestasyon pou kapab, ebyen, salye Gwo kokenn chenn aksyon sa a ke zansèt nou yo te poze lò yo te retire mòso blanch lan epi yo te kole ble a avèk wouj la, yo te di ke, ebyen, batay pou endepandans lan, batay pou libète a, batay pou n sòti nan esklavaj la, li dwe gen yon senbòl, ebyen, senbòl la, se te ble a avèk wouj la ke yo te kole ansanm e Catherine Fion te koud li, pou te ba nou drapo nou an. Sètènman pral gen anpil manifestasyon e dayè o nivo de laktyalite nou deja konnen ke ebyen gouvèneman an plas la ki se konsèy prezidansyèl de tranzisyon an ebyen konsèy prezidansyèl de tranzisyon an la pral l ap fete bikolò la l ap fete 222 zan bikolò la dan lavil dikap lavil kristofyèn men wi. Pral gen tout fèt sa yo, festival, fèt de katye, barbecue, chaje, chaje bagay. Pral gen chaje bagay. Pral gen, pral gen nan katye yo, pral gen, anpil bagay pral gen. E menm o nivo entènasyonal, le mond pral vrèman pare yo, sa vle di abiye yo Yo pral vèti yo de ble wouj la. Nou konn wè sa fèt nan Niagara Falls, nou konn wè sa fèt o nivo de Champs Elysées, nou konn wè sa fèt o nivo de la Tour Eiffel, nou konn wè sa fèt tou an Angletè kote ke genyen de batiman yo abiye yo an ble avèk wouj la pou bay drapo ayisyen an respè l. Men, jodi a, apa tou sa, èske Nou menm, nou kapab di ke, hein, èske nou menm nou kapab di ke nou konn sa sa vle di sa yon drapo? Ki sinifikasyon yon drapo? Sa yon drapo vle di an jeneral ki pral mennen nou vè nou menm pou n kapab fè refleksyon an sou nou antanke moun ki genyen gwosè senbòl libète sa a ke nou anba l la, gwosè senbòl libète sa a ke zansèt nou yo, enben yo te mouri kite pou nou. Paske, atravè listwa, atravè listwa. Nou menm Ayisyen, nou se sèl pèp, òmi dan tan ansyen ansyen kote ke yo pale de moun ki ta sòti nan esklavaj, men se te sa yo rele de zaksyon izole. Se yon ti gwoup moun, se yon grenn moun, yon de grenn moun, oubyen yon dis, yon dis kenz moun ki fè de zaksyon izole, yo sòti an esklavaj, epi yo libere tèt yo, epi yo menm yo kontinye nan menm sistèm nan. Pa kont nou menm Ayisyen, nou menm Ayisyen nou se sèl pèp ki goumen pou nou kapab sòti anndan sistèm e nou fè sa yo rele yon revolisyon konplèt. Nou kraze sistèm esklavajis la e nou bay lit nou t ap fè a yon vizaj ki se drapo ble e wouj la ki jodi a sou tè a aben li senbolize lalibète. Se sèl nou ann Ayiti ki genyen listwa sa a. Men pou m vini a sa m vle di nou an, Eske nou kapab di mwen an klè yon drapo sa l vle di? Enben, ban m di nou. Yon drapo dabò, yon drapo dabò s on senbòl didantite. Fonksyon drapo a se yon senbòl didantite. Sa vle di ke drapo a depi l plante yon kote, li ka idantifye yon peyi, Yon nasyon oubyen yon pèp, paske yon pèp ou yon nasyon yo konn dèfwa gen drapo men yo poko gen peyi. A, sa sa a fò n note l. Yon nasyon, yon pèp gen dwa gen yon drapo men l poko gen peyi. Sa vle di bout tè a pa pou li. Li pa endepandan sou bout tè a. E sa k fè ke yo diferansye ke drapo a kapab kapab idantifye yon peyi Li ka idantifye yon nasyon oubyen yon pèp, li ka idantifye yon òganizasyon tou, li ka idantifye yon rejyon, yon pwovens, yon vil, li ka idantifye tou yon mouvman politik e drapo a ka idantifye yon klèb spòtif. Dayè nou wè tout ekip foutbòl, volebòl, baskèt, tout ekip spò yo, yo genyen yon drapo. Donk dabò, yon drapo se yon eleman idantitè. Tou dabò, drapo a se sa l ye. Dezyèm siyifikasyon de yon drapo, dezyèm sa drapo kapab montre, se ke drapo a, yo sèvi avè l kòm yon eleman de sinyalizasyon. Sa vle di yon eleman ki kapab di men ki pozisyon tèl ou tèl bagay ye, tèl ou tèl antite ye. Li se yon eleman de sinyalizasyon. Istorikman palan, yo te konn sèvi a drapo pou yo kalkile distans, Remete yon drapo la, yon lòt drapo pi lwen, epi yo kalkile distans yo. Sa vle di ke li kapab vin yon eleman de sinyalizasyon. Twazyèm eleman, twazyèm siyifikasyon yon drapo kapab pran, li se yon eleman de souverènte e dapartenans. Drapo a, li lanse yon sinyal de souverènte e dapartenans. A la minit ke yon gwoup de moun yo ise yon drapo sou on teritwa oubyen sou on batiman, sa vle di ke yo bay tèt yo on souverènte ki ale dirèkteman nan sinifikasyon ki sa, yo bay tèt yo pouvwa pou yo deside pou yo, pou yo deside pou lavni yo, lavni pitit yo. Pa bliye, drapo son eleman idantitè, dabò, answit son eleman de sinyalizasyon, twazyèmman, li son eleman de souverènte e dapartenans, dinite. Se ki ve dir ke yon group de moun mete tèt yo ansanm, yo di ke nou menm, ebyen nou sanble, se ki ve dir kwa? Nou gen menm mœurs, nou gen menm valè, nap kouri dèyè menm objektif, hein, nou vle travay ansanm, enben fòn bay tèt nou yon senbòl ki vle di tou sa. Donk yo bay tèt yo yon drapo. E Objè sa a, li kapab, li dwe vini yon eleman de respè. Drapo a tou, li sinyifi yon eleman de respè. Donk an gwo, yon drapo, an gwo, yon drapo, son eleman vizyèl ki di ke Ebyen, mwen idantifye tèl ou tèl antite, se mwen ki se drapo l. Sa vle di kisa? Drapo a s on eleman vizyèl didantite. S on eleman ki ramne tou a sa yo rele listwa. Ist sa vle di drapo a li charye avè l istwa ke se peyi a ke l reprezante a, nasyon an, pèp la ou klèb la. ou klèb foutbòl la, li charye avè l listwa sa a tou. Li charye avè l tou valè ke gwoup de moun sa yo reyini, yo di yo bay tèt yo drapo sa a. Epi answit, drapo a, li se pòtè de yon mesaj, se yon mesaj de gwoup de moun sa yo. Pa egzanp, si n ap pale de nou menm ki gen ble e wouj la, ki gen 22 zan jodi an, anben, nou kapab di ke bikolò la, ki mesaj li pote bay lemond, Li pote mesaj ke ebyen drapo sa a reprezante 222 zan depi ke de nwa yo deside bay tèt yo yon idantite, yo bay tèt yo yon souverènte sou bout tè sa a, donk yo lib, yo lib e libè, yo pran sa n ka rele avni yo, yo pran sa n ka rele lavi yo lan plan men yo, an chaj, pou yo kapab dirije pwòp tèt yo, pou byen yo. Donk ou wè, Kisa sa vle di sa on drapo. Wè kisa sa vle di sa on drapo. Drapo a gen rapò dabò avèk idantite, li gen rapò avèk souverènte e apatenans ke w otomatikman depi ou di souverènte e apatenans ou wè inite. Ou wè tout moun met tèt yo ansanm. Pou yo fè kisa? Pou yo kapab ebyen pataje lè menm valè, pou yo genyen menm objektif, pou yo rantre lan menm konba. Answit, a la minit ke nou rive la a, drapo a li pral entime respè pa rapò a kisa? Pa rapò a mesaj istorik ke li charye avè l. E li klè ke, jan m sot eksplike l o debi, a la minit ke, ebyen, on moun l ap wè ble e wouj la, li wè amwari a ki plante lan mitan l lan, li fè referans toutswit avèk peyi dayiti e depi yo di ayiti yo di istwa peyi dayiti donk jodi a nap fete 222 zan bikolò nou se sèten jan m te di l la e map repete l ankò ap pral gen fèt ap pral genyen moun ki pral abiye tout jan avèk bikolò w la men jodi a èske mesye dam ki te goumen e ki te ap batay a, de 1500 jiska 1804 yo, èske yo menm, anpil nan yo mouri, dayè batay sa a nou renmen fè listwa, nan gentan fè sa, se yon batay ki echele nou sou prè de 400 zan, gen anpil ladan yo ki mouri ki pa menm gentan wè fen batay la menm. Èske eleman idantitè sa a de souverènte e dapatenans yo te goumen pou yo te ba nou an, èske nou menm nou charye lè menm valè ki te anime moun sa yo lè yo t ap goumen pou yo te ba nou eleman idantitè sa, eleman initè sa ki se le bicolore haïtien. Eske n charye les menmes valeurs? Donk mwen menm mwen panse ke jodi an 222 zan aprè, mwen pa di pou n pa ta fete, m pa di sa. Men m panse fèt la ta sipoze rantre nan pwofond refleksyon. Non pwofond refleksyon pou n ta di tèt nou ke nan kat eleman m sot di la yo ke drapo a sinyifi a, gen youn ladan n ki ekstrèmman enpòtan ki se sa yo rele yon sinyalizasyon, yon kote. Drapo a idantifye l, plante yon kote. Eske jodi a, an, kote drapo sa a te fèt la, kote sa a ki se peyi Dayiti, pli presizeman Akayè, eske kote drapo sa a li te koud la, li te fèt la, senbòl sa kote li te kreye a, èske li reprezante sa senbòl la li menm li ye jodi a? Lan eta kote sa ye la jodi a, moun ki t ap kreye senbòl sa y a 222 zan, èske se te pou sa yo te kreye l? Jodi a nou menm ki erite de sa senbòl sa charye a, sa vle di de sa bikolò la reprezante a, pa bliye bikolò la reprezante la libète hein de tous paske moun ki te kreye bikolò la sou moso bout tè yo te kreye bikolò la yo te klè sou sa depi yon moun pile tè sa ou lib sa vle dire ke le bikolò ayisyen reprezante la libète mentnan jodi an eske sa bikolò sa reprezante an eske jodi an bout tè kote l fèt la eske li genyen ladan l. Eske bout tè sa a li kapab di ke enben fyèman li pote sa bikolor la reprezante a ki se la libète? Eske nou lib vre? Donk se refleksyon sa yo m panse nou ta sipoze rantre ladan l pou nou kapab koumanse reflechi pou nou di tèt nou ke kouman nou pral travay pou pèmèt ke moun ki te goumen pou te ba nou senbòl sa a, anben pou dabò pou n respekte memwa w yo, ansuit pou nou bay, anben senbòl sa a valè ke l merite. Paske jounen jodi a la a, an nou klè, an nou klè, atravè lemond antye, mwen pa t panse ke de zòm kòm Desalin, Kristòf, Petyon, e ot, Geren, tout ewo yo, M pa t panse sa. Catherine Flon, M pa panse ke lan tèt yo, yo t ap kreye yon senbòl konsa, pou senbòl sa te vini 200 zan apre, yon peyi parya. Yon peyi kote lemond antye ap pale de nou kankou m ta di w nou ta yon eta fayi. M pa panse yo te kreye l konsa. Yo te kreye l pou ke bout tè sa te yon tè de libète. E dè kon pale de libète, on pale libète de mouvman, libète ekonomik, libète alimantè, on pale de tout tip de libète. Se pou sa yo te kreye senbòl la. Donk li mande pou nou rantre an pwofond refleksyon pou nou kapab di tèt nou, kòman nou kapab reprezante, ebyen, moun sa yo ki te kreye senbòl sa? Eske danse, chante, bat bravo, Sekwe kò nou, èske li ase pou nou kapab montre ke nou renmen drapo nou? Èske li ase? M pa panse sa. M panse se diferan aksyon ke nan pral fè chak jou Bondye mete pou nou kapab reyose valè bikolò la atravè lemond, se li yo ki ap enpòtan. Jodi a, an nou klè, le bicolore ayisyen flanke de les armes de la République au milieu, li pran anpil frap e l ap pran anpil frap jodi a. Nou menm ki ayisyen, ki ap viv an Ayiti, nou konnen kòman sa ye. Sa k aleksteryè yo tou, nou wè ki jan y ap trete nou. Jodi a, m panse ke nou dwe rantre nan pwofond refleksyon e refleksyon sa a, Mwen kwè ke Ayisyen ki ap viv ale a leksteryè yo nan dyaspora a, yo kapab genyen bokou plis de latitid pou yo kapab rantre an pwofond refleksyon sa a ki kapab pèmèt ke ebyen genyen des aksyon k kapab poze pou ke kapab kòmanse gon lueur d'espoir pou peyi Dayiti. Sa k fè m di sa? Se paske yo menm yo genyen de fasilite ke yo genyen, yo gen de fasilitasyon ke yo genyen, yo gen de, yo gen de mwayen lan men yo ke frè ak sè nou yo anndan peyi Dayiti, enben, yo pa genyen. M kapab pran libète pou m di sa. Nan yon pwochen JD an dirèk, n ap kapab, nou pral pale de kòman èske sèvo nou yo, ki jounen jodi a la a, ap sèvi dotre gouvèneman Kòman èske sèvo sa yo yo ta kapab enfliyanse aksyon gouvèneman etranje yo sou sa k ap pase anndan peyi Dayiti? Paske nou gen yon pakèt sèvo ki sòti lakay e ki jounen jodi a okipe de gwo pòst o nivo de plizyè gouvèneman etranje. Se sa k fè mwen di ke yo menm yo gen plis latitid pou yo ta wè kouman yo te kapab, ebyen, pouse pou pèmèt ke Lakay kapab reprezante fyèman bikolò ayisyen an ki se ble ak wouj la. Donk, 222 zan, wi sètènman il faut être fier, wi sètènman nou kab, nou dwe kontan, men jodi an, m pa panse ke l'heure est à la fête, l'heure c'est plutôt à la réflexion pou n kapab wè kouman Nou kapab travay pou pèmèt ke sa bikolò la ta dwe reprezante vrèman vre a, ke l reprezante l. Ki se ki sa? Ki se la libète pou tous. Se te premyè edisyon de JD en direct. N ap di nou rete branche tout rezo yo, rete branche tout rezo a avèk tout paj mwen yo pou nou kapab konnen kilè pwochen emisyon an. Nou pral rantre nan yon rit kote ke nou pral ofri w yon emisyon chak semèn. Jodi a se 18 me 2025, nap di nou kanmenm malgre ke bikolò la kout pren lap pran, frap lap pran, sapatay ap sapata l, malgre tou, malgre tou, malgre tou, malgre tou, nap di nou bòn fèt drapo.